Madam mesye bonjou bonswa bonjou bonswa pou tout zanmi ki sou chèn radyo pale ayiti radyo la vwa di pèp mwen tounen ankò avèk yon lòt emisyon nou salye tout zanmi ki branche radyo a fanatik enkondisyonèl ke bondye beni nou ke bondye gade nou e nan site solèy pral genyen yon lapè nan site solèy dapre enfòmasyon yon gwoup òganizasyon fenk pale la nan site solèy genyen òganizasyon ICCS, genyen VHIAMO, yo kòmanse dyaloge avèk tout gang yo, nèg ki gen zam nan Site Solèy pou yo kapab fè lapè e pou moun yo retounen lakay yo nan Site Solèy. M pral fè nou tande responsab yonn nan òganizasyon sa yo ki pral pale kòman chita pale sa a pral fèt avèk tout gang ki gen zam nan men yo nan Site Solèy pou yo fè lapè e pou pèp la retounen Madam mesye lakay yo tout moun gang te pran kay yo nan site solèy, dapre enfòmasyon nou jwenn la a ebyen nan òganizasyon sa yo ebyen yo di moun sa yo pral rejwenn kay yo puiske gen yon chita prale k pral fèt ant avèk tout gang sa yo kap bay pwoblèm nan site solèy. Ann tande deklarasyon yonn nan moun ki fè pati òganizasyon sa yo ebyen ki pral chita pale avèk tout bandi sa yo kap bay pwoblèm nan site solèy pou kapab fè lapè. Mesye ann ale! Site Solèy, ICCS via mo ak patnè l yo. Jodi a, nou vin prezante nòt pou laprès sa a pou n enfòme peyi a, kominote entènasyonal, gwo inisyativ sosyete sivil Site Solèy, ICCS, Initiative pour le Développement de Cité Soleil, via mo, Vision pour le monde, pour Haïti, Vision pour le monde. ak patnè l yo lanse nan Site Solèy yon dyalòg kominotè pou mete fen ak vyolans atwos twò lontan popilasyon soleyèn nan ap fè fas. Pou evite yon jenosid nan Site Solèy, kote moun yo deja nan yon kriz imanitè san parèy, vyolans, gè, Opozisyon pitit Site Solèy ak pitit Site Solèy kreye nan Site Solèy. Sosyete Sivil Site Solèy la, ICCSVIAMO, mete tout sektè chita nan tout katye nan Site Solèy Pou nou lanse Site Solèy nan dyalòg. Aprè plizyè rankont antre nou, samdi ki te 10 septanm 2022, nou te lanse dyalòg kominotè nan Site Solèy, 6 oktòb, malgre peyi lòk nou te fole tout barikad yo pou n te vin kontinye ak dyalòg la, Nan ak dyalòg la. Te dwe gen yon.
Vwala, se wikenn pa gen wout pa bwa, nou pap ka fokis sèlman nan sa mesye a ap di a, deja m deja m deja ba nou yon rezime de sa k pral fèt la,

Zanmi la France la nou fel pale deja. Yeah. Voilà. E madam mesye yon ti pasyans pou nou silvouplè. E mèt Ouchnel, mèt Ouchnel, mèt Ouchnel. Rezoud sa. Vwa pèp la. Ann ale. Ann ale. Koman nou ye?
Alo bonswa bonswa pale ayiti bonswa tout le monde bonswa ayiti. E pale Ayiti, kòman w ye, kòman tout moun ye, kòman mesye yo ye, madanm, pitit. M espere ke tout moun byen. E mwen di w mèsi paske mwen te tande voice lan. E avrèdi, ou toujou pase voice mwen yo. Mwen di Bondye mèsi pou sa. E nou pap sispann fin di w ke nou renmen w, nou pap sispann fin di w mèsi pou bèl travay ke w ap fè tou sa. E e kòman jounen an te pase e pitit ou, madanm, e m espere ke Bondye genyen yo prè e Bondye genyen nou an an kontwòl, li mete nou anba gras li, anba manto de gras li. Nou louwe non l pou sa, nou di l mèsi. E bò kote pam sa va paske bon anfèt nal travay nou antre nou dòmi nou leve nou di Bondye mèsi e pale Haïti mwen a vrai dire e se jis yon emisyon kem tap tande sa pa gen trè lontan an ke w te fè e a peu près 5 heures de temps de cela e mwen jije bon poum ta di 2 mo men e sa mwen te vle di se au sujet de E pasteur je crois bien pasteur Milien si m raple m byen, m pa konnen si se yon moun ki an Ayiti oubyen l nan yon lòt peyi, m pi kwè ke se yon moun ki Ayiti an fèt ki te vo ki te vini avèk yon yon voice kote ke li t ap fè konnen e kisa ke li wè k ap ki gen pou pase an Ayiti. But a vrai dire, mwen menm mwen se yon moun kap sèvi Bondye, en fait e nou fè anpil efò pou sa, nou kenbe tèt nou, nou konnen kisa sa vle di levanjil, pawòl Bondye, se pa nou pa al legliz, but nap sèvi Bondye pale Ayiti. Bon, e pa rapò avèk e mesaj sa l te vin bay, but sa atire atansyon m tèlman e m te etone anpil pou m te tande nouvèl sa paske son bagay mwen pa kap konprann e pou jan mesye ap esplike sorry kisa li wè pou ayiti men men men mwen vle vin di 2 mo sou sa se pa paske mwen te gen entansyon poum vin pale de sa men petèt gon rezon pou sa e paske egzakteman e sa pastè Milien esplike a mwen menm mwen ke yè Mwen wè egzakteman menm bagay sa, a vrè di jan l di a, nou pa vin, li pat vin di l pou fè moun pè, pou mete pèp ayisyen lan yon tristès, but mwen pa yon moun ki konn fè sè jan de revelasyon. Mwen vle vini pataje l tou, e jis kòmsi pou demen, e si ta gon bagay ki pase nou pa espere se sa k t ap fèt, epi gen moun ki k ap konprann sa te deja pale. E paske yè, Ahh li te lan 10 zè yo konsa kote ke mwen te gen pou m ale travay lan espas yn è 45 epi kote mwen te kouche nan chanm mwen pou kont mwen e epi mwen te an an kontak avèk e e Sentespri an ahh m pa ta m pa kab di ke m t ap priye reyèlman men mwen te gen yon kontak trè sere kote ke m t ap kesyone tèt mwen sou kabann nan epi zye m fèmen m ap pale avèk Bondye ki gen tout pouvwa a epi se konsa epi mwen di nan nan pandan map pale avèk tèt mwen an on fòm de priyè kèlkonk e nan kominikasyon avèk Bondye epi mwen di Bondye fèm konprann sa kap pase an Ayiti a paske mwen pa konprann epi pale Ayiti se konsa pèp ayisyen se konsa pandan ke mwen kouche e li te pral lan dizè trant senk karant pral lan onzè epi se konsa mwen wè se mwen menm ki ki antre an ayiti paske mwen soti an ayiti depi an 2017 an se epòk an oktòb 2017 manmanm te mouri epi pandan l sot isi epi l mouri ayiti epi m te antre ayiti epi se konsa epi pandan ke mwen. Mwen kouche konsa epi on ti dòmi pran m. E m pa kab di se on vizyon. M pi kwè se on rèv paske m je lenpresyon m t ap dòmi. Epi mwen wè ke se Ayiti m antre men m antre avèk yon ti valiz nan men m avèk on malèt. Epi mwen wè nan vizyon an kote ke mwen poko menm te rive lakay mwen, mwen pase ka on matant mwen. Men matant mwen an mwen wè lan revelasyon an li mouri deja. Men sa k fè m pase. E pa pou m te wè l nan yon sans reyèlman, paske m pa t ko prè pou m te wè li, e paske li malad, men m pase pou m al konnen èske aparèy la mwen te voye pou li a, m kwè se yon aparèy pou tansyon kèlkonk ou sik, m pa ka fin raple m egzakteman, èske li bon, èske li sèvi avè l. Men, Lèm pase a se pa nan sans tou pou sa tou mwen wè se kòmsi mta di w son kòb mwen al pran nan menl men a vrai dire moun sa ke mwen mwen mwen wè lan lan lan rèv mwen an li mouri deja sa fè byen byen byen lontan epi mwen parèt lòm vini nan kay la mwen wè kotel te kouche a lòl leve tout kote a mouye avèk dlo. Men, sa ki anba a e sou kabann nan ki mouye a, se yon bagay ke li ta sipoze remèt mwen tankou se yon rad, epi m di, men non, men li, rad la mouye, kòman l fè kò l, epi m wè l te reyèlman defigire, e zo senpleman, epi ki osi mouye konsa, epi m ap di sa. Epi pale Ayiti pou m fè sa pi kout, paske m pa vle rete pou lontan, epi se konsa mwen wè yon, yon, yon, kòmsi m wè Ayiti vin anpe nwa, Epi menm kote a epi mwen wè yon dlo kap monte dlo dlo dlo dlo dlo pat gen lapwi senpleman tan an te yon ti jan parèt nwa epi mwen wè yon dlo kap monte kap monte kap monte lap depase salon an lap depase li rive nan yon nivo kote kou moun epi m di oh Epi menm kote a gon ti lapui kap vini epi mwen di oh e e sa kap pase la kote dlo sa yo soti epi mwen wè se tout kanperen nèt zòn sud la ki konsa epi mwen wè epi m di kòman m pral fè pou m al lakay mwen men sonje byen ke m te di manman m mouri epi aprè yon lapui deklennche. Epi se konsa m wè tout moun ap rele anmwee! Kote dlo sa yo prale paske pa t gen lapui, li ta parèt egzakteman jan mesye a di a ki ta tankou yon sounami. Epi efektivman, mwen wè ke e m pa t tèlman e e gen chans pou m fè twòp men m wè mwen soti anndan kay la dlo ap monte a epi m soti deyò epi m ap gade tout Etan Sid la lan Kanperen epi ki monte avèk dlo. Epi mwen, mwen naje m soti lan dlo a epi m antre lakay pa m, ki apeprè 200 a 300 feet de distans kay m te ye a. Epi, pèp Ayisyen, pandan m wè l konsa, epi lò m antre lakay la, e, men manman m se yon moun ki mouri. Epi m wè manman m di, Pitit mwen, fò w benyen, fò w al benyen wi. M di, Manman, kòman pou m fè al benyen pandan ke m pa gen malèt mwen? Lan kou a m pa konnen si Kòmsi malèt la se kite m kite l oubyen se yon moun ki al avè l m pa konnen. M di manman men m pa gen lòt rad pou m mete sou mwen. Epi e konsa m wè m di manman m nan rèv la men m wè se dlo k anvayi peyi Dayiti nan sid. So sa k fè m di sa m pa t gen pou m te di l se jis yon fason se pa nan tanperaman pa m pou m fè jan de revelasyon sa yo pale Ayiti, men mwen wè egzakteman jan pastè a esplike l la, mwen menm mwen wè l konsa, paske mwen te w lan w moman de priyè, lan w moman de konsekrasyon avèk avèk Sentespri, epi mwen t ap mande Bondye e kòman l kab fè m konprann, kòman m kapab konprann, kòman l kab ede m konprann sa k ap pase an Ayiti a. Se konsa m wèl men m tèlman wè bagay la ta te terrible lan moman sa mwen fon on jan mwen pa rete fin gade sa kap pase a m soti lan situation an epi lèm soti m fè on kout priyè sou sa epi menm kote yap ale Haïti mwen tèks grand sèm ki an Haïti mwen voye dil sa lan tout nan tèks pale Haïti se on bagay pou ta wè mwen tèks li tout sam sot wè. nan revelasyon an alò e pèp ayisyen mwen panse ke Bondye vivan li gran men mwen vin gen yon yon kwayans ki fèm tou paske lòm sonje sa Bondye di lan pawòl li paske Bondye di nou lan pawòl li li pap tiye li pap detwi mond sa avèk dlo ankò. Li pap detwi mond sa avèk dlo ankò. M vle nou konnen sa, pèp ayisyen, chak fwa nou leve gade nan syèl la, nou wè yon arc-en-ciel ki gen plizyè koulè, gen anpil moun k ap konnen ki sa k arc-en-ciel, anfèt nou se ayisyen nou konnen l, e sonje ki sa sa vle di, ki siy sa sa vle di. Arc-en-ciel lan, lè nou wè l parèt nan syèl la, Bondye vle raple nou Yon lòt fwa ankò, ke nou pa, li pap janm, janm detwi nou avèk dlo ankò. Se sa sa vle di. De la etan mwen vin gen fòs, ke m di sè m nan salon mesaj, m di l sonje byen pwomès Bondye yo, paske Bondye te fè nou konnen ke nou pap detwi avèk dlo. Kèlkeswa nivo dlo a ap rive, Nou pap detwi avèk dlo ankò. M te vle pataje moman sa avèk nou pèp ayisyen e jan mesye a di pa lan yon sitiyasyon pou nou pou nou fè moun pè bòt sa kap rive gen dot lòt pèsòn ki wèl an nou pran sa o serye pafwa an nou pa di se moun ki vle fè voice pase m pa de se jan bòt e mwen jijel enpòtan pandan m tande Pastè a di l mwen di fò m di l tou. Men, mwen di li se pa pou m fè moun pè ni pou m fè anyen kòmsi pou m mete moun e ap panse but mwen pataje e e avèk nou mwen pataje l mwen di l avè nou. E se sa m te vle di Parle Haiti epi mwen gen yon mesaj ankò m te vle pase. avèk ma e youn nan sè mwen e ke mwen tande de trè souvan ke mwen renmen tande l tou epi kap fè yon trè bèl an e bagay sou chèn pale ayiti ma sè e e bondye bondye renmen nou tout bondye gen lanmou pou chak grenn pitit li E sa rive ke pafwa gen yon mo ki pati, e pafwa nou pa, nou pa konn rezon an men li pati kanmenm, malgre sa te rive ke ou te, ou te sètifye l, se sa w te vle di, but m pa pi panse ke se sa w te vle di, an mwen t ap mande w sister, my lovely sister, please, e lan priyè w toujou sonje mande Bondye padon, toujou mande Bondye eskiz, e li, li k ap fè gras, paske sa rive ke. nan nan yon on voice ke w te voye kote ke ou t ap di ke podyab e sa pati li pati ou di ke e peyi america se pil fatra my sister please mwen renmen w pa panse ke m gen anyen kont ou men Bondye mete l sou mwen sou kè m pou m pou m repete sa e kote ke ou di peyi america se yon pil fatra s on peyi santi nan sister America gen tout nasyon ladanl li gen tout yon pèp ladanl tout nasyon an nou pa dil konsa paske e bouch nou Bondye ban nou li di nou pa kab di nenpòt ki bagay etan ke sèvitè sèvant Bondye an nou mande Bondye padon pou pafwa lè nou ofansel lan pawòl ki soti lan bouch nou ki pat dwe soti pale Ayiti m espere ke sa pa deranje w sa m di a e anfèt yon moun si m ta di yon bagay ki mal E nou kapab korijem please paske san koreksyon pa gen anyen kap avanse vers l'avant e m di Bondye merci e pou bèl travay my dear sister wap fè sou radio pale Haiti nou renmen w anpil nou apresye w anpil ke Bondye beni nou ke Bondye kenbe nou lan konpasyon l lan amour l epi pou nou kapab avanse avèk peyi nou ki se Haiti. Ke m toujou di pèp ayisyen mwen renmen nou anpil ke Bondye beni nou ke l gade nou anba soufrans nou mizèrikòd nou yo e pwoblèm yo difikilte lavi yo e sa ki nan prizon yo patou nou mande Bondye gras an nou mande Bondye gras an nou mande Bondye padon pou peche nou epi pou Bondye kapab avanse avèk sa nou vle pou peyi nou ki se Ayiti mèsi bokou pale Ayiti.

But mwen doute kelke ch eh mwen mwen bou eh mwen doute kèk bagay. Fèm mal Ayiti. Moise Jean-Charles chwazi moun li mete. He moun he moun pay. Lè bsy moun Moise Jean-Charles chwazi pou vin fè eleksyon. Moise Jean-Charles ki tap kraze peyi a, ki tap brize peyi a. Ki te met peyi a envivab sou Jovenel.

Pou dirije. Pou prezidan. Li pa gen kapasite. Se rele l ap pale ranni l ap ranni. E chape l l ap chape. Li pa gen kapasite pou li prezidan Ayiti. N ap desann n ap desann kapasite Ayiti plis. Nou deja mete yon mal e yon matelis de lòt ankò ki t ap desann kilòt e mateli k t ap desann kilòt e nan lari a. Depi lè sa a nou met a nou desann vizaj Ayiti. Way? Nou pran kenpòt moun, kenpòt vakabon, kenpòt sa l ye a, kenpòt pòv, kenpòt ki pa gen lajan pou nou vin mete nan pouvwa pou vin dechèpiye peyi a. Way? M pa apiye sa w ap di a menm chè n pa l Ayiti. M pa apiye l non. Paske Moyiz Jachan, montre sa l fè nan peyi a. Moutre ki ki kisal genyen. Moun sa yo se se se se sou leta yo fè bè a yo yo ap vin fè bè a e moun pay li chwazi moun pay sa yo li chwazi pou mete pou foure e pou fè e eleksyon bagay sa yo ya pay foure Moïse Jean Charles nan tèt peyi a Moïse Jean pa e pa gen kapasite Bon je jan moun kite met peyi a envivab ki tap kraze peyi a moun kite la kite nan pouvwa deja moun sa yo pa sipoze vin nan tèt peyi an ankò moun sa yo pa sipoze dirije peyi an ankò moun sa yo karyè yo fini mo jan chal yo e karyè yo fini paske te met peyi a envivab twòp ou wè y tèlman mechan. Li son moun ki rayisab, ki gen move jan anpil wi. Jovenel sot menm kote avèl, ou pa wè ki pèsikisyon li te tounen pou Jovenel? Li pa moun non. Moise Jean Charles pa moun non. M pa dakò avè w non chèn Pale Haiti. M pa dakò avè w ditou, ditou, ditou, ditou. Wap, ou pa konn moun. Ou pa konn moun, ou pa wè kiyès moun Moise Jean Charles sa ye? Pou nou ta kite pou se Moise Jean Charles ki ta chwazi moun pou vin mete fè bagay. Monchè pèp ayisyen, nou mal anpil. Nou ba anpil. Nou mal anpil menm si nou al lekòl. Nou pa gen kin, nou pa gen anken bagay nan zokokolo tèt nou, nan kalbas tèt nou. Nou pa gen anken bagay pou n'ap, bon bagay pou n'. Bonswa Pale Haiti, bonswa le mond, bonswa tout frè tout sè ki fè pati radyo Pale Haiti la vwa di pèp. Zanmi nou salye nou trè fò. Pale Ayiti P2J m pansew depiw tande vwa sa wap wè ki zanmi kew te manke ki te mankew tou ki rantre nan kay la la. M salye jènjanw nan m salye madanm ou m salye fami an e m salye e majorite mesye yo ki avèk ou anndan radyo a kap fè yon travay serye m salye nou tout nèt. Mwen salye Rony alyas bout tonton m salye nou mesye dam rezon nou pat tandem sou radyo pale ayiti la vwa di pèp m kwè depi mwad desanm 2022 depi mwad desanm 2021 m pale sou radyo a m pat gen chans poum te pale sou radyo ankò paske m te nan yon pakou ki te vrèman pran tout Tout mwen menm, e m te vin arive menm pa t gen telefòn disponib, men sim mwen te toujou te toujou la. Donk, jodi a s on plezi pou mwen pale Ayiti, pandan ke peyi a ap boulvèse jan l ap boulvèse a, pou m rejwenn plas mwen nan radyo pale Ayiti, Ou m fè vwa m pase. E zanmi la France la m salye w trè trè fò ou s on nèg lè w ap pale m renmen tande w gason kanson gason ki gen kouraj m salye anpil fanm vanyan tou wi e k ap viv nan entènasyonal la ki toujou pale sou fè vwa yo pase sou radyo pale ayiti la vwa di pèp e pale ayiti mwen kontan e jodi an mwen m t ap tande w m prale swen pou m tande w. E m tande w plizyè fwa men m pa t kapab pale. Men jodi an sa k pouse m lage mesaj sa a se paske m ap aprann kote ke Moïse Jean Charles li fè yon chwa e non sèlman ki montre ki p ap bon pou tèt li sèlman k ap bon pou peyi a e m santi gen moun ki gentan ap plenyen tou ke Moïse Jean Charles te Se te yon advèsè pou Jovenel Moïse. Nan politik toujou gen sa, pito te gen 10 Moïse Jean Charles ki te nan politik avèk Jovenel Moïse men ki pat wè lanmò pou li, ki pat wè kote li te relavi l. Avèk malfèktè nan Sid, malfèktè ki pa gen pitye sa yo, ki pat dakò chita avèk Jovenel epi ki wè a la dènye minit se lavi l pou retire a, se moun sa yo m panse ki vrèman pi kriminèl epi se moun sa yo tou, si nou ta konnen yon moun ki fè pati. ki gen feblès pou ansyen prezidan non, Jovenel Moïse ki ta ki ta gen pou chita a moun sa yo, nou tap vrèman leve kont sa paske moun sa yo yo pa gen aksè pou nou ta gen yon moun ki ta nan pati Jovenel Moïse ki ta konnen yo epi ki ta pou chita ansanm avèk yo paske yo pa gen bon kè ou wè sa m vle di w yo pa gen bon kè paske depi moun nan ap fè politik mwen m konnen politik se yon je se kòm si m te kapab di li s on pou mwen s on jwèt ou pèdi konsyan ou genyen konsyan kontan m pa wè m pa t wè lanmò ladan l Men nèg nan nò, nèg nan sid ekskize m, yo pa prèske wè l konsa, yo plis wè depi pen an pa nan men yo, depi mòso bout vyann nan pa nan men yo, e nan men moun li ye a fòk moun nan mouri pou l pa manje l. Ebyen apati de la, mwen menm m pa gen pwoblèm avèk Moyiz Janchal. Moyiz Janchal gen yon bagay li fè la a nan jou pase la yo, nan dènye jou sa yo kote ke l fè Pèp la santi ke li son lidè tout bon, men m ta mande Moïse Jean Charles pou l met tèt li sou zepòl li, pou l pa wè nan fè n ti negosyasyon anba tab, pou ke l wè se avèk pèp l ap mache, se nan kan pèp la li kanpe, e se pèp la menm ki pou pèmèt li vin tout sa li vle ye, Se avèk pèp la pou l pran wout la. Donk, rele fè ti konminezon anba tab, fè ti ti dil a de, se sa yo ki jete anpil ansyen lidè nou gen jounen jodi an la a. Pase gen lidè jounen jodi a la k pa ka pran lari an. Gen lidè jounen jodi a la k pa ka vin nan figi pèp la. E m ap ba w garanti, jan w wè Moyiz Janchal te nan lari an, gen lidè si yo te pran lari an, yo t ap viktim jan w wè Magali Abitan pran kèk kout baton an. Donk malgre son kriminèl li ye menl fè tire ti eleman bon jesnon pa rive la men mwen menm pèsonèlman m toujou renmen dibala janl ye jodi a nou bezwen yon lòt ayiti jan nou wè jenès la kanpe a jan jenès la vle pou ayiti pou ayiti nou te gen deja a pou se li menm pou jenerasyon kap vini an ta rejwenn mwen menm m gentan konnen m pap jwenn li map gentan pran map gentan ale se menm lèm pa mèt tèt mwen men m konnen akoz de sa wap tande sa wap wè ou pa gen aksè pou viv anpil tan Ok donk pou mwen menm nou bezwen yon lidè kote ke lè pèp la pale pou l tande se pa vye bagay yo rele Ariel Henry a vye bagay yo rele Ariel Henry sa a se yon vye granmoun ki pa gen larezon l pa gen anyen pou l wè pou mwen menm se yon vye entatad yo pran yo mete l yon kote bon m kapab di Mecène Jean Louis gèlè te pi bon pase l pase Mecène Jean Louis gen dwa ta tande pase li menm li pa tande li pa tande donk se yon granmoun yo te dwe gentan Deranje l deja a kèk move kout wòch boukannen, konprann, se yon granmoun ki pa genyen okenn oken oken larezon lakay li, li kenbe peyi a nan yon kondisyon pou pèp la fin mouri, anpil nan nou menm ki deyò mezanmi nap imilye, nap pase mizè, nap nou pa gen nou pa gen valè, nou pa gen respè, menm paspò nan men nou an pa gen valè non mezanmi, sa vle di jounen jodi an la nou bezwen moun ki pou pran ki pou konsyan, ki pou konnen pèp nwa sa son pèp ki gen kouraj, ki gen fòs pou travay, Se pa yon pèp ki ka fini mal jan lap fini a, pa se yon sèl grenn ayisyen vo nenpòt 4, 5 blan, alòske mezanmi nou bezwen moun ki gen konsyans ki pou wè peyi, ki pou wè nasyon, se pa moun ki pou wè pòch yo avèk bèl, ou wè anpil nan yo la pèdi kay yo Sendomeng, anpil nan yo la pa ka pati ankò, pa se sak fè sa. Se vòlè yap vòlè nan peyi yo al met nan peyi moun men lè mèt peyi a di w pap ka pran sa ou te met lan se vire wap vire do demen balanse men si se nan peyi w lal te ye non menm si leta ta di l ta fèmen l a rive yon tan ka gon negosyasyon ou ka rekipere l paske se lakay ou l ye se Ayisyen w ye yo pa wè klè antouka pale Ayiti m salye nou trè fò jodi an m pap pale anpil paske m pa vrèman swiv pou m wè konbyen minit ke ou bay men sa m te konnen oparavan an m pa prive sou li. Mwen salye nou trè trè fò. Se nan pwochèn mesaj map gen pou m lanse sou radyo a m a di plis. Travay la tèlman ale lwen, li tèlman rive lwen, m gen zanmi m ki vrèman pa atè a, pa atè, pa atè isi a la, kap pale m de radyo Pale Ayiti, se kèlke choz. Pale Ayiti, felisitasyon gason m, kouraj gason, kanson. Ou konprann? Alòske nou menm, menm si nou ta, sitiyasyon lavi a fè nou pa ka rete soude, m panse ke se pa demisyone nou demisyone. One love, m salye tout frèm tout sèm yo kap fon sèl travay ansanm sendomeng, m salye ayisyen kap pase mizè yo nan sendomeng on jou tankou jodia abraham gen pou l di sèt ase mèsi pale ayiti ke bondye beniw.